Se sur, anpil nan nou abitye tande pale de chiriji estetik, kote ke gen moun ki chwazi fè kèk modifikasyon nan kò yo, eksetera. Ebyen, jodi a m vin pale nou de kèk moun ki depase limit nan zafè chiriji estetik la. E nan videyo sa nou pral sezi wè kisa seri moun sa yo chwazi fè avèk kò yo.

afime ke se apre 3 enjeksyon li te pase de po klè a po fonse, e ni mari l Michael Owen te pran menm enjeksyon sa yo, men enjeksyon sa a te fè plis efè su Martina Bigg. An dezyèm pozisyon, nou gen Cindy Jackson, a premyè vu Cindy Jackson parèt tankou yon moun nòmal, pa vre? Ebyen li pa si natirèl ke sa, paske li fè 14 entèvansyon chirijikal ak 47 entèvansyon pou l ka sa l ye la jodi a. Non sèlman li fè yon liposisyon ki se yon chiriji estetik ki pèmèt li modifye kò l, li fè yon entèvansyon nan vizaj li ak 2 lòt entèvansyon nan zye l, li fè 2 entèvansyon nan nen l, li menm fè chiriji pou redwi manton l. Li fè enplantasyon nan bouch li e Cindy Jackson te fè konnen ke li pat janm renmen aparans li, ebyen objektif Cindy Jackson se te pou l te sanble avèk poupe Barbie a ke nou konn abitye wè nan desen anime yo. Men jan nap gad foto sa la, ki laj nou tap bay Sendy Jackson? 30 ans? 40 ans? 50 ans? Ebyen, sou foto sa, Sendy Jackson gen 62 ans, bagay nou pa ta panse. An twazyèm pozisyon, nou gen Denis Avner, orijinè tribi endijèn Lakota e Iwon. Ebyen, Denis Avner se yon moun ki. kwè anpil nan pwisans espri animal. Ebyen, nan non kwayans sa a, li fè tout sa k posib pou l te sanble ak animal prefere l la, ki se tig. Ebyen, li kòmanse chanjman sa yo nan kò l a laj de 23 zan. L te premye fè tatouaj tankou tras ki sou tig yo. Apre sa, li platinen l pou l te sanble ak nen tig la e li fè enplan nan sousi l. E li pote moustach sentetik ki pase nan ekip twou ke l te fè nan bouch li. E jan n ap gad Denis Avner nan videyo sa, nou wè l sanble avèk tig la tout bon. Ebyen sa k pi dwòl nan istwa Denis Avner la, li fè konnen ke li espere yon jou ke ka gen kwazman ant tig avèk lòm. Sa vle di, pou tig avèk lòm kapab fè pitit. Se sa Denis Avner espere yon jou. An katriyèm pozisyon, nou gen Eric Sprague. Ebyen Eric Sprague li menm fè tout sa ki depann de li pou l te sanble ak yon lezard. e apre li otopwoklame tèt li, li di li se yon lezè. Ebyen, pou li te atenn objektif sa a, li te pase anviwon 700 zè de seyans tatouwaj. An reyalite, lè w ap gad Eric Sprague, li fè w panse ak animal sa a ki se lezè la. Li fè ekay reptil yo sou kò l, li menm fann lang li an de, li fè enplantasyon nan sousi l, E gras ak transfòmasyon sa l fè nan kò l la, sa te vin pèmèt li vwayaje nan tout mond la, kote li patisipe nan anpil spektak ak biza. Sa k pi dwòl la, malgre jan Erick vin ye a, aprè transfòmasyon sa yo, li jwenn yon fanm ki renmen l, e fanm sa a gen menm lanmou pou lezar yo. An senkyèm pozisyon, nou gen Pixie Fox, yon ansyèn elektrisyèn. Li te vle sanble ak yon pèsonaj desen anime, e li te fè tout sa k depann de li pou l te atenn objektif sa. Tankou sen li yo li te agrandi, ak zo kòt li yo li te redwi ladan yo, pou l te fè senti l parèt pi fen, e li te agrandi de zye l yo, pou l te plis sanble ak desen anime yo. Ebyen, nan entèvansyon Pixie Fox te fè lè l t ap redwi kòt li yo, li gen kèk ògàn anndan l yo te oblije retire. Sa te vin koze kò l pa fonksyone menm jan an, paske fwa l pa t byen pwoteje. Pixie Fox pa ka manje manje solid ankò, paske li pa an mezi pou l dijere yo byen. Ebyen, li oblije adapte l ak yon lòt rejim alimantè, kote li fè melanj. fwi, legim avèk nwa, aprè pou l blende yo pou l ka bwè. E pou l kenbe ògàn li yo an plas, li oblije mete yon kòsè 24 sou 24 pou l ka kenbe ògàn li yo an plas. Pixie Fox pran anpil risk jis pou l sanble ak yon desen anime, e li menm chwazi fè retire kèk ògàn nan kò l jis pou l atenn objektif sa. Kisa nou panse de Pixie Fox? Èske gen nan nou menm ki t ap pran yon desizyon konsa pou n chwazi fè kò nou pa byen fonksyone? jis pou n sanble ak yon desen anime. An sizyèm pozisyon, nou gen Maria Cristerna, ki se orijinè peyi Meksik, te deside fè anpil modifikasyon sou kò l apre anpil abi domestik li te konn sibi. Li te deside sanble ak yon vanpir. Ebyen, pou l te atenn objektif sa, li te deside fè enplantasyon nan sousi l e l te fè plizyè chiriji dantè. Etc ebyen lè moun wè Maria Xterna nan lari genyen nan yo ki konn menm pran kouri ebyen tout transfòmasyon sa yo fè yo rele l Fam Vanpir e li vin trè selèb e trè koni nan tout mond lan. E jan nap gad Maria Xterna nan videyo a la em sur si Maria Xterna ta antre an Ayiti gen anpil moun ki tap kouri pou li ebyen nan tout moun mwen sot moutre nou la nan videyo sa yo ki fè transfòmasyon nan kò yo kiyès ladan yo ki pi efreyan? Map tann repons nou nan kòmantè yo pa bliye abòne ak JFC Media. Poun pa rate okenn video nou yo.